Yon gwo bonjou, yon gwo bonswa e avèk tout dyaspora ki pral gade videyo sa. Dyaspora e Sendomeng, dyaspora Brezil, dyaspora Chili, e dyaspora Kanada, dyaspora kap viv Etazini, an Frans, e, e, e, e, an Almay. Map salye tout chak grenn Ayisyen, Ayisyen ki an Azi. Map salye chak grenn Ayisyen ki ap viv an, an, an, an deyò peyi an. E jounen jodi a nap fon video janm te di an ki yon ti kras spesyal E depi yè nou wè nap lage video sa nou toujou anndan wav jeremi toujou Nou anndan wav jeremi nou konn vwa sa kap pale a nou konn moun kap pale a se jimmy cherizier ke nou plis konnen sou non babekyou Imaj sa yo nap gade la moun sa yo nap gade la sa se moun ki ap viv anndan wav jeremi Epi tandike nèg yo toujou di w konsa e ke yap goumen pou pèp Eke yap pran milyon sou do pèp m ta renmen konnen lè nèg yo di yap goumen pou pèp yap pran milyon sou do pèp eske se de pèp sa yap pale a moun sa yo m ta renmen nou dim eske moun sa yo pa fè pati de pèp lan tou gadon kay gade kay yo byen pou nou wè gade jan moun yo ap viv ou konprann mwen e pou lemond antye e pou tout moun wè imaj sa yo nou menm dyaspora yo gade pou nou wè gade pou nou wè nou wè sa se twalèt la men twalèt lan men kay kote moun ap viv lan epi men yon kochon bò kote l. Sa se ka yon moun rete wi epi sou kote a e twalet la men nan ki eta moun yo ap viv men ni mon ravin konprann mwen e la komsi yo jete dlo kaka kochon kaka moun tout melanje tout fon sel jodi a sistèm santi sistèm konronpi sistèm pouri sa yo pran kou kontwòl peyi sa. Depi 216 an yo kenbe peyi an otaj, gen 40 an la son sèl ti gwoup moun ki ap jere peyi a. E yo gen dwa fè tout bagay nan peyi a, se yo ki kòm si, e yo ki envesti kòb, e yo ki met prezidan, e yo ki met senatè, e yo ki met depite, e yo ki met majistra. Sa yo di moun sa yo fè e yo fè. Wap wè prezidan pap janm ka pran okenn desizyon an favè pèp. Paske nèg ki mete l yo, se desizyon nèg sa yo pou l pran. Se bagay k ap fè nèg sa yo an plezi pou prezidan an deside. Sa vle di toutotan n ap goumen n ap voye prezidan ale, toutotan n ap goumen pou n voye moun ale, nou poko janm regle anyen. Se kont sistèm sa, se kont ti gwoup moun ki kenbe majorite richès peyi a nan men yo. Se kont moun sa yo pou nou goumen. Lòt semèn nan m pwomèt nou m pral fè videyo de yon kote ki gen seri de gwo biznis kot nèg la ap antre milyon. L ap fè milyon sou pil fatra a. E ke nèg la vin li rantre yon machin 120 mil dola ameriken, li blende l, epi l antre l anndan biznis li, li chita nan yon biwo klimatize epi l fè pil kòb li. Epi lè l ap sòti l kouri machin nan sou pil fatra, li moute anlè nan fredi a l al viv epi l kite nou la nan mizè nan kras la. Jodi a revolisyon sa a demare. W ap wè e sa k fè y ap di konsa e ke G9 an fanmi e alye se yon gwoup gang. G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout, li p ap li p ap janm yon gwoup gang. Se yon gwoup revolisyonè, yon ekip nèg ki pran konsyans de eta yo, ki chwazi ki di jodi a fò peyi sa a chanje, fòk geto yo rale yon souf, fòk peyi Dayiti an jeneral rale yon souf. Gade eta moun ap viv nan yon peyi. M ta renmen konnen nou menm ki di nou se klas posedant lan. Èske nou santi nou twò an sekirite ki fè nou pa janm voye je gade moun anba yo? Epi èske nou santi nou twò an sekirite, nou santi peyi sa e nan men nou li ye, nou santi nou ka fè sa nou vle, jan nou vle? Dyaspora yo, fòk nou fè imaj sa yo rive pi wo ke posib. Fòk nou fè imaj sa yo rive pi lwen ke posib jodi a pou nou ede jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, fè goumen sa, goumen chanjman, goumen revolisyon an menni. Gade byen pou nou wè. Wè la? Men yon ti malerèz. Kote l chita lap fè e laba pen. Ay laba pen e manje pou moun manje wi e manje pou moun manje wi men ni men malerèz la sa e bay pou moun manje wi laba pen wi men kay li men ni wè gade byen pou nou wè sa e bay men yon machann fritay wè men rigòl la wè kot rigòl la ye anfas li men ni wap voye jou la wap wè gon lòt machann fritay ki sou kote l la ankò machann fritay sa li menm men ni anfas rigòl la men kot moun yo ap viv. Mesye dim non, ant nou menm avèk pèp sa kiyès ki pi bandi? Ant nou menm avèk pèp sa kiyès ki pi gang? Dimitri Vorb, voye je w gade pou wè. Voye je w gade pou wè paske se ou menm, ou konprann mwen, ki ap atake Jenè fè fanmi a lye manyen youn manyen tout. Antouka Dimitri Vorb m ap tou pwofite de videyo sa pou m di w sa. Ou gen lajan men nou gen kran. Ou ka peye asasine nou men gen bagay nou ka regle nou menm. Paske peyi a, jounen jodi a, goumen pou revolisyon an, goumen pou chanjman an. Se nou menm ki vin avè l e se nou k ap fè l. Paske nou pa ka pran yon peyi, nou kenbe peyi an an otaj konsa. Nou pa ka pran yon peyi, nou depafini l konsa. Yo ba w yo ba w yon kontra blakawout, yo ba w yon kontra santi. Pandan konbyen tan w ap ou fin rich, w ap bay peyi a blakawout epi y ap peye w? Epi jounen jodi a ou konn w ap atake jenèf an fanmi e ale manyen l manyen tout. M ap repete w sa ankò Dimitri Vorbe, ou gen lajan nan men w men w pa gen kran. Kran e nou k genyen l.

M fè ti bout video sa pou moutre nou nan ki kondisyon pèp la ap viv. Mezanmi nou konn sa l ye deja. Jenn èfò fanmi e alye, manyen youn manyen tout. Nouvèl fòs peyi a k ap goumen pou peyi sa chanje. Enpi nou konn sa l ye deja. Kanpe goumen l ye. Kanpe goumen l ye tonton. Bon, ant nou menm avèk pèp sa, kiyès ki pi bandi? Ant nou menm avèk pèp sa, kiyès ki pi gang? Dimitri Vorb voye je w gade pou wè Voye je w gade pou wè paske se ou menm ou konprann mwen ki ap atake Jenè fè fanmi a ale manyen yo l manyen tout Antouka Dimitri Vorb m ap tou pwofite de videyo sa pou m di w sa Ou gen lajan men nou gen kran Ou ka peye asasine nou men gen bagay nou ka regle nou menm Paske peyi a jounen jodi a goumen pou revolisyon an goumen pou chanjman an. Se nou menm ki vin avè l e se nou k ap fè l. Paske nou pa ka pran yon peyi, nou kenbe peyi an an otaj konsa. Nou pa ka pran yon peyi, nou depafini l konsa. Yo ba w yo ba w yon kontra blakawout, yo ba w yon kontra santi. Pandan konbyen tan w ap ou fin rich, w ap bay peyi a blakawout epi y ap peye w. Epi jounen jodi a w konn w ap atake jenèf an fanmi, e ale manyen w manyen tout. M ap repete w sa ankò Dimitri Vob, ou gen lajan nan men w, men w pa gen kran. Kran e nou k genyen l.

E avèk tout dyaspora ki pral gade videyo sa, dyaspora e Sendomeng, dyaspora Brezil, dyaspora Chili, e dyaspora Kanada, dyaspora kap viv Etazini, an Frans, e e e e an Almay, map salye tout chak grenn ayisyen, ayisyen ki an Azi, map salye chak grenn ayisyen ki ap viv an an an andeyò peyi an. E jounen jodi a nap fon video janm te di an ki yon ti kras spesyal E depi yè nou wè nap lage video sa nou toujou anndan wav jeremi toujou Nou anndan wav jeremi nou konn vwa sa kap pale a nou konn moun kap pale a se jimi cherizier ke nou plis konnen sou non babekyou Imaj sa yo nap gade la moun sa yo nap gade la sa se moun ki ap viv anndan wav jeremi Epi tandike nèg yo toujou di w konsa e ke yap goumen pou pèp. E ke yap pran milyon sou do pèp, m ta renmen konnen, lè nèg yo di yap goumen pou pèp, yap pran milyon sou do pèp, eske se de pèp sa yap pale a? Moun sa yo, m ta renmen nou di m eske moun sa yo pa fè pati de pèp lan tou? Gade yon kay. Gade kay yo byen pou nou wè. Gade jan moun yo ap viv. Ou konprann mwen? E pou lemond antye, e pou tout moun wè imaj sa yo. Nou menm dyaspora yo, gade pou nou wè. Gade pou nou wè. Nou wè? Sa se twalèt la? Men twalèt lan, men kay kot moun nan ap viv lan epi men yon kochon bò kote l. Sa se kay yon moun rete wi epi sou kote a e twalèt la. Men nan ki eta moun yo ap viv men ni. Men yon ravin. Gonmen mwen, e la kòm si yo jete dlo, kaka kochon, kaka moun, tout melanje tout fè yon sèl. Jodi a sistèm santi, sistèm kowonpi, sistèm pouri sa. Yo pran kontwòl peyi sa. Depi 216 an yo kenbe peyi an otaj, gen 40 an la son sèl ti gwoup moun ki ap jere peyi a. E yo gen dwa fè tout bagay nan peyi a, se yo ki kòm si, e yo ki envesti kòb, e yo ki met prezidan, e yo ki met senatè, e yo ki met depite, e yo ki met majistra. Sa yo di moun sa yo fè e yo fè. Wap wè prezidan pap janm ka pran okenn desizyon an favè pèp. Paske nèg ki mete l yo, se desizyon nèg sa yo pou l pran. Se bagay k ap fè nèg sa yo an plezi pou prezidan an deside. Sa vle di toutotan n ap goumen n ap voye prezidan ale, toutotan n ap goumen pou n voye moun ale, nou poko janm regle anyen. Se kont sistèm sa, se kont ti gwoup moun ki kenbe majorite richès peyi a nan men yo. Se kont moun sa yo pou nou goumen. Lòt semèn nan m pwomèt nou m pral fè videyo de yon kote ki gen seri de gwo biznis kote nèg la ap antre milyon. L ap fè milyon sou pil fatra a. E ke nèg la vin li rantre yon machin 120 mil dola ameriken, li blende l, enpi l antre l anndan biznis li, li chita nan yon biwo klimatize enpi l fè pil kòb li. Enpi lè l ap sòti l kouri machin nan sou pil fatra, li moute anlè nan fredi a l al viv enpi l kite nou la nan mizè nan kras la. Jodi a revolisyon sa a demare. W ap wè e sa k fè y ap di konsa e ke G9 an fanmi e alye se yon gwoup gang. G9 an fanmi e alye manyen youn manyen tout, li p ap li p ap janm yon gwoup gang. Se yon gwoup revolisyonè, yon ekip nèg ki pran konsyans de eta yo, ki chwazi ki di jodi a fò peyi sa a chanje, fòk geto yo rale yon souf, fòk peyi Dayiti an jeneral rale yon souf. Gade eta moun ap viv nan yon peyi. M ta renmen konnen nou menm ki di nou se klas posedant lan. Èske nou santi nou twò an sekirite ki fè nou pa janm voye je gade moun anba yo? Epi èske nou santi nou twò an sekirite, nou santi peyi sa e nan men nou li ye, nou santi nou ka fè sa nou vle, jan nou vle? Dyaspora yo, fòk nou fè imaj sa yo rive pi wo ke posib. Fòk nou fè imaj sa yo rive pi lwen ke posib jodi a pou nou ede jenè fanfan miye aliye, manyen youn manyen tout, fè goumen sa, goumen chanjman, goumen revolisyon an. Men ni, gade byen pou nou wè. Wè la? Men yon ti malerèz. Kote l chita lap fè e laba pen. Ay laba pen e manje pou moun manje wi. E manje pou moun manje wi men ni. Men malerèz la. Sa e bagay pou moun manje wi. Laba pen wi. Men kay li. Men ni. Wè gade byen pou nou wè. Sa e bagay men. Men yon machann fritay. Wè men rigòl la. Wè kot rigòl la ye anfas li. Men ni. Wap voye je w la wap wè gon lòt machann fritay ki sou kote l la ankò. Machann fritay sa li menm. Men ni. Anfas rigòl la. Men kot moun yo ap viv. Mesye dim non Ant nou menm avèk pèp sa kiyès ki pi bandi Ant nou menm avèk pèp sa kiyès ki pi gang Dimitri Vorb voye je w gade pou wè Voye je w gade pou wè paske se ou menm ou konprann m ki ap atake Jenè fè fanmi a li manyen ou l manyen tout Antouka Dimitri Vorb m ap tou pwofite de videyo sa pou m di w sa Ou gen lajan men nou gen kran Ou ka peye asasine nou men gen bagay nou ka regle nou menm Paske peyi a jounen jodi a goumen pou revolisyon an goumen pou chanjman an. Se nou menm ki vin avè l e se nou k ap fè l. Paske nou pa ka pran yon peyi, nou kenbe peyi an an otaj konsa. Nou pa ka pran yon peyi, nou depafini l konsa. Yo ba w yo ba w yon kontra blakawout, yo ba w yon kontra santi. Pandan konbyen tan w ap ou fin rich, w ap bay peyi a blakawout epi y ap peye w. Epi jounen jodi a ou konn w ap atake jenèf an fanmi e ale manyen l manyen tout. M ap repete w sa ankò Dimitri Vob, ou gen lajan nan men w men w pa gen kran. Kran e nou k genyen l.

M fè ti bout video sa pou moutre nou nan ki kondisyon pèp la ap viv. Mezanmi nou konn sa l ye deja. Jèn èfò fanmi e alye, manyen youn manyen tout. Nouvèl fòs peyi a k ap goumen pou peyi sa chanje. Enpi nou konn sa l ye deja. Kanpe goumen l ye. Kanpe goumen l ye tonton.